Yon rapòte l bay Etzer Comero, tande l jounalis epi w tande li gen medya an liy epi atravè rezo a. Premye pwoblèm lan se la nou dwe kòmanse rezoud li pou nou rive sou deklarasyon Lynn nan a lega de komisè Muscadin. Komisè Muscadin pa ka prezidan pou kisa? Si se kritè ameriken yo kap respekte komisè Muscadin pa kalifye poukisa m di l pa kalifye paske ameriken an bezwen yon enkonpetan yon trèt e yon lach e Ibrahim Traore te di pou dirije yon peyi Gen 3 vis fò bani. Se la tretriz, lenkonpetans e lachte. Wi Muscadin pa ka prezidan. Paske se nèg sa yo k pral fè eleksyon. Wi Muscadin pa ka prezidan. Paske lè nou konnen se oligak koronpi sa yo k ap dirije. Wi Muscadin pa ka prezidan. Paske Muscadin pa vwayaje, li pa wè le grad syèl, li pa konnen sesi, li pa konnen sela, Muscadin pa byen artikile, Muscadin pa itilize le lang de Montesquieu, Muscadin na jamè ete a lekòl Pari 8 ou Toulouz an Frans, ou sa paske se sa, alò, m pap di sa, se selon deklarasyon madam Lynn, wi Muscadin pa ka prezidan, men pa bliye, nou te gen prezidan Jean Bertrand Aristide, li te parle plis ke 12 lang. Jodi a kote peyi an? Nou gen pil prezidan ogren gòj ki pase nan peyi an ki byen artikile, ki pale byen, ki pale franse byen, men jodi a kote ke yo mete peyi an? Si se pou kritè sa yo, Muscadin pa ka prezidan. Men, si se pou konpetans Muscadin, mesye, yon moun ki sòti l fè ekòl primè l, li fè ekòl segondè l, li antre nan inivèsite an, leta peyi m ba l yon lisans ki di li se avoka. Men non, se pa kado te fè Muscadin pou l rive komisè di gouvèneman. Pa bliye ke Lula. pa konn li sa a nou pat konn sa prezidan brezil la nou pa konn li byen gen yon pil prezidan ki pase nan karayib la yo pa konn li men jodi an gade sa lula ap fè pou le brezil nikolas madulo son ansyen chofè machin wi li te ye jodi a men nikolas madulo li leve tèt li devan lèzetazini men nou zòt on a ete fòme pa lè frè enstitisyon kretyèn pou trayir Ayiti pou pase batay zansèt nou yo anba pye paske wap tande ou pa tande gen moun ki di w piga nou pale de Dessalines pou yo tèlman bezwen pa pale de Dessalines yo kreye yon Toussaint mete anfas Dessalines e nan un premye tan Toussaint pat janm ap travay pou nou Toussaint tap travay pou mèt li se sèl Dessalines ki tap travay pou yon soulèvman jeneral si se kritè sa yo Muscadin paka prezidan men Si Se pou defann peyi wi Muscadin ka prezidan si Se pou eseye etabli se pa bliye ke se pa prezidan selman non ki pral met sekirite nan peyi banm di nou yon bagay ki klè petèt li nan pa metrize sa rele la filozofi di dwa paske m tande l di ke Yon moun kap tiye moun epi jodi an wi pèp ayisyen emosyonèl wi nou santimantal paske pèp ayisyen jwe sou emosyon men se yon emosyon pozitif banm di nou bagay ki klè lòske lafòs fè defo gen kout lòske lafòs fè defo le dwa è nul èske nou konprann sa m vle di a piske jodi an Nou paka batay leta sa a li pa an mezi pou l goumen kont lèzòm ame donk dwa li vin nil piske dwa a nil il fo ki yè une proportionnalité de la force donk se la lejiti se se la vyolans lejitim ou wè kote m ye a se la vyolans lejitim ki prim kwak ilegal men li lejitim. Pa bliye, les articles 15 jiska article 35 du code d'instruction criminelle, li bay atribisyon yon komisè du gouvèneman. Men, atribisyon komisè gouvèneman se nan yon eta de dwa, nan yon peyi kote ke nou gen yon leta ki fò, yon leta ki an mezi pou l asire sekirite tout moun. Lè sa a, les articles.

Si jodi an peyi an t ap fonksyone, pa t gen teritwa pèdi, Leta te an mezi pou li te bay yon repons avèk fenomèn banditis lan, Muscadin t ap rete nan biwo l. Men piske Leta pa an mezi pou l asire sekirite pèp lan, li menm li pran chapo komisè an, li oblije pou l di pou l asire sekirite popilasyon ki nan depateman pa l lan. Men, an kwa ke Muscadin fotif? Yon sèl bagay m ap lanse kòm mesaj pou komisè Muscadin. Pa pran nan pyèj pèsòn ki vle fè w kwè ke ou ka prezidan. Si w demisyone jodi an la, m ba w garanti demen y a rete w. Ou pa ka al nan eleksyon avèk moun sa yo ki la. Gen yon plan deja. Menm plan ou wè yo te vin avèl pou senatè Guy Philippe lan gen plan sa a pou ou tou. Fòk ou ekstrèmman pridan. Fò jwe a la pridans. Mwen konprann se vre w ap fè yon bèl travay. Men se pa ta travay pa w. Se pa ta misyon pa w. Se ta misyon leta peyi. Men piske nou gen yon leta ki efondre. Men nan jodi an yo fè Muscadin pase pou yon senyè. Men. Nan kad kote ke yo respekte la lwa, komisè Muscadin tap pase kòm une lettre à la poste. Et c'est pour l'une des raisons qui fait que nous dil, nous autres, nou pap konseye komisè Muscadin al nan eleksyon. Dayè pa ka gen eleksyon. Pou gen eleksyon, fò tou dabò ou òganize sekirite peyi an. Tan ke nou poko ka mete sekirite nan peyi an, tan ke nou pa ka rekipere teritwa ki at nan men gang yo, nou pa ka fè eleksyon. Eske nou panse ke 2 pi gwo departeman ki genyen yo, e sou kontwòl gang yo ye wi. Le departement de l'Ouest ki okipe a 90 pousan par les gangs, Le departement de l'Artibonite ki okipe a plus de 70 pou san par les gangs. Men kounye a nou vin ajoute departement du Centre ki okipe a 50 pou san par les gangs. Eske nou ka pale de eleksyon? Donk jodi a, se kestyon d'organize eleksyon se yon itopi pur et simplement. Gen yon enpòtans kapital. Mwen menm tou m'ap kesyone menm kestyon sa. A savwa, pa bliye ke manm KEP yo, sa nou rele konsèy prezidansyèl lan, pa bliye yo te gen yon manda. Manda a, li te la pou 7 fevriye 2026. Sa tout moun konnen, li pa yon sekrè pou pèsòn. Alò, pandan 3 zan sa a, Ke nèg yo te pran manda a, yo te di ke yo ta pral mennen peyi an vè les eleksyon. Se a di ke an fevriye 2026, ta sipoze genyen yon kandida ki eli ki pou vin ranplase e sa nou gen la a. Men sepandan, pa bliye nèg yo te gen 2 misyon. Premye misyon an se te asire seku rite. Se te rekipere tout teritwa nou rele teritwa pèdi yo. Answit, rasire popilasyon an pou mete biwo atravè komin yo, atravè awondisman, atravè departeman pou pèmèt prè de 12 milyon

Se post de peyaj mesye. Si ou anpwente vwa maritim nan, si nèg yo pa egzekite w sou lanmè a, ou gen 3 post de peyaj. An sesi, nèg yo tèlman byen ekipe, nèg yo gen plis ke 10 ti yatch sou dlo an. Wè sa m di w lan? K ap touche nan men moun. Donk, ou poko menm ka rezoud pwoblèm ensekirite an pou w fasilite moun ki nan gran Sid lan vin nan Pòtoprens. Èske pwoblèm ensekirite a rezoud? Èske moun ki soti nan sant peyi a, sa m vle di, Ench, Mirbalè, eske yo ka antre a Pòtoprens? Eske nou fasilite moun ki nan Latibonit yo pou yo ka antre Pòtoprens? Bon, si nou di ke n ap pral fè eleksyon, ò premye misyon nimewo 1 an se te asire sekirite. E sekirite a vin o pli wo nivo depi lè ke nèg yo monte o pouvwa. Men non! Nou te gen yon ka epe nou monte, yon ka epe nou monte, kòman n ka di sa menm, yon ka epe ki pa reflete imaj popilasyon an. Paske si di w pral fè eleksyon, pou kiyès ou pral fè eleksyon? Ou pral fè eleksyon pou mwen, pou nou tout. Men, pou m al nan eleksyon, fò m santi m an sekirite. E moun k ap pral fè eleksyon pou mwen an, fò ke mwen gen yon minimòm de konfyans ke mwen fè l. Donk tout moun konnen kijan ka epe an te monte. Dezyèmman, twazyèmman, te gen yon kalandriye elektoral ki ta sipoze gentan mete sou pye depi an 2025. Men le fè ke kounya caricom, manm caricom yo ki se tchyoul lan Lèzetazini di nèg yo manda yo ap fini 7 fevriye, il falè twouve yon bouk emisè. Donk pliske nèg yo pa vle ale, yo kouri prese. pou yo di ke yo met yon kalandriye elektoral deyò pou premye tou eleksyon fèt an fevriye epi patati sa vle di yo pa pral an fevriye? Eske yo pa pral an fevriye? Sa vle di ke yo pran tout moun pou dè poupe de chifon, malerezman nou gen dè bidon politik sa nou rele pati politik nèg sa yo kap fè politik du bas ventre yo yal chita nan reyinyon avèk yo. Jodi an se jenès peyi m, menm jan avèk jenès Nepal lan, menm jan avèk pèp Boukina Faso an ki pou pran desten l an men. Men se kestyon de mete kalandriye elektoral pou envite pèp lan pou l ale atravè lèzurn sou pretèks ke pral gen eleksyon, Mèt Luichert di se fo e archi fo. E sonje byen ke mwen di nou, an Ayiti nou pa gen yon leta ki an fayit. Yon leta ki an fayit, se yon leta tanto li pozitif, tanto li negatif. Men nou menm an Ayiti nou gen yon leta efondre o sans de Francis Fukuyama. Yon leta ki pa an mezi pou l asire sekirite pèp li. Yon leta Kote ke kap patoje dan la koripsyon. Eske nou pral pran lè wi dir de nèg sa yo pou de verite. Mèt Luchère di l ankò, se le pèp, se la jenès ki dwe pran desten yo an men. Parce ke laveni apatyen a notre jenès. Jenès peyi nou an, se pou nou yo menm Avenir peyi an ye. Se yo k pou pran desten yo an men. Se pa lè oui dire de Vertilaire ki se yon koronpu, se pa lè oui dire de lui Gerald Gilles ki gen dosye yo o nivo kabinè denstriksyon. E pi jodi an, se dè ekzekilpe wi ke nèg yo ye. Ou panse ke yon nèg ki enkilpe. Ou konnen ke l pral remèt pouvwa lan fasil. Si se pa pèp ayisyen an, se pa gen pou yo fè ti pèp la dòmi, paske yo gen tan konnen, dan lè jou ki vyèn, pral gen yon soulèvman jeneral nan peyi an. Donk yo bezwen apeze kolè popilasyon an, yo di ke y ap rale. Men se byen konte mal kalkile. A pati de fen novanb lan la, pral gen yon soulèvman jeneral atravè di depatman peyi an. Se sa nèg yo pè. E planifikasyon ap fèt, jèn yo pral pran lari. Mesye ou pa di yon bagay mesye. Se grav wi. Jodi an nou konbyen mesye? Pou lekòl ouvri, lè nou fè yon monitorin anba lavil lan, eske nou wè inivèsite leta yo ap fonksyone? Ou pa wè inivèsite kounye a se de batiman ke yo prete yo? Nan yon peyi mesye, kote ke ou pa ka asire menm nivo d'edikasyon jèn yo, kote ke nou gen pi gwo sant ospitalye nan peyi nou mesye, ki pa ka fonksyone, epi jodi an nou vle di nou vle ale vè lè zeleksyon, ale vè lè zeleksyon pou fè kwa? Pou eli ki? Kiyès nou pral mete sou pouvwa la? Lò tou pral nan eleksyon, avèk kiyès ou pral fè eleksyon? Eske se pou etranje ou pral fè eleksyon? E se pou Lèzetazini, pou Lafrans, pou Lekanada? Non, ou pral fè eleksyon pou Lèzayisyen. Donk, pou fè eleksyon dabò, fò w mete sekirite.
Palan de eleksyon.